Amen amen amen amen Bondye beni nou mè byen eme Bondye beni nou e nou konnen vwa sa se vwa e sè nou an Jezi Kris menm manman menm papa menm papa avèk nou se li menm ki antre lakay nou e se vwa sè Antonise Daniel. Nou konnen depi nou tande vwa sa, se yon sèl pou yon sèl bagay, e se anonse bòn nouvèl la, bòn nouvèl Jezi Kris la. Depi w tande vwa sa, nou pa gen lòt bagay n ap fè ankò, se anonse bòn nouvèl Jezi Kris la, paske li pa lwen pou retounen. O, nou pral. antre nan lapriyè nou pral priye epi pou nou antre nan pawòl la Dieu de gras Dieu de bonte Dieu de mizèrikòd nou di w mèsi senyè nou rann ou glwa onè ke ou sèl merite pou tout sa w fè pou nou. pou tout sa w fè pou nou e tout sa w ap kontinye fè pou nou malgre Senyè nou pa bon nou pa diy nou pa fè anyen ki bon ki agreyab devan zye w men Senyè ou pwoteje nou ou kouvri nou ou kache nou Senyè nou diw mèsi pou sa nou glorifye non ou paske senyè mizèrikòd ou pa janm fini pou nou li renouvle sou renouvle li renouvle chak maten li renouvle chak midi li renouvle chak aswè e pafwa senyè li pa tann lè sa yo e li renouvle chak e inèdtan, li renouvle chak minit, li renouvle chak segond pou nou. E nou di w mèsi Pè, si te pat konpasyon sa, si te mizè, si te pat mizèrikòd sa nou pa konnen kòman sa ta ye, nou glorifye non w Senyè, nou ba w glwa, onè ke ou sèl merite. E nou vin mande w padon Pè, pou tout peche nou yo. Padon pou tout sa nou fè, nou pa t dwe fè. Padon pou tout sa nou di, nou pa t dwe di. Padon pou tout sa nou panse, nou pa t dwe panse. Papa, nou rekonèt nou peche. Nou rekonèt nou aji mal. Nou rekonèt, o, nou panse mal. Nou rekonèt, Bondye, nou fè anpil bagay ki pa bon, ki pa agreyab devan zye ou. Men, Senyè, ou di nou si nou rekonèt peche nou yo, ou jis e fidèl pou padone nou. Se sa k fè nou vin devan w, Senyè, nou vin mande w padon. Padon pou tout peche nou yo. Padon pou tout sa nou fè ki mal yo. Padon pou tout sa nou panse ki mal. Padon pou tout jan nou aji nou pa t dwe aji nou devan zye w, Papa. Nou rekonèt Jezi Kris, ou te vèse san w sou bwa Kalvè pou nou. E ou te maltrete. ou yo te ba w bwè vinèg, yo te kloure w sou kwa, men se pou mwen menm avèk ou, se pou mwen menm avèk sè m, frè m yo, e ou te, e tankou chante a di se pou mwen menm avèk ou, Kris te pase tout mizè sa yo, e se vre, se pou mwen menm. Se pou yon sè, se pou yon frè li te pase mizè sa yo paske l pa t fè peche pou l te soufri konsa. Men se pou nou menm li te soufri konsa. Nou vin mande w padon, n ap mande w lave nou, n ap mande w netwaye nou, pa kite nou nan sa nou ye a, paske pa gen tan ankò Senyè. Tan sa ki ti tan p genyen an se plis tan pou nou apwoche vè ou menm ou ou pou nou apwoche vè ou menm olye nou elwanye ou Senyè nou vin kote w Senyè men nou vini Senyè e pou nou vin pale pawòl ou n ap mande w debati nou pa lachè e lesan Bati nou avèk Sentespri ou. Ke tout sa nou va di, nou va di o non de ou menm. Ke tout sa nou va fè, nou va fè o non de ou menm. N ap mande ou kouvri nou avèk gras ou, avèk Sentespri ou. Kouvri nou, Senyè, paske nou konnen dyab la pa renmen travay n ap fè a. Men nou konnen se nou k pou ranpòte laviktwa. O non de Jezi Kris de Nazarèt nou priye ou. E aswè a, mè byeneme. Se yon plèzi, se yon jwa pou nou antre lakay ou e nou kontan pou nou pale de non Jezi Kris de Nazarèt. A chak fwa ke nou wè nou gen opòtinite pou nou pale de non sa, nou santi se yon gras. Paske gen anpil moun mè byeneme ki ta vle pale de non sa. Men yo anba kòd, yo anchennen, yo pa kapab. Men ou menm, mwen menm, si jodi yo ka pale de non Jezi Kris de Nazarèt, non ki bay pwoblèm nan, non ki fè mond envizib tranble, non ki fè mond envizib boulvèse, Mno ki fè tout vye spri boulvèse depi yo tande le sang de Jezi, depi yo tande le non de Jezi Kris de Nazarèt yo boulvèse a, se yon gras. Se yon gras mè byeneme. E se sak fè nou toujou vle pou nou pale de non sa a, li menm ki kòmansman, ki lafen, Li menm ki premye ki dènye a, li menm ki A, li menm ki Z la. Lè nou e ap pale de li menm, nou santi nou kontan. Aswè a mè byeneme nan moman sa a nap antre nan nan bib nou, nou prale nan revelasyon ki se apokalips e 21 vèsè 8. Se ladan n ap antre aswè a. E ki sa li di, Mè byenneme, men pou moun ki lach yo, moun ki pa kenbe pawòl yo, asasen yo, bann moun depwave yo, moun k ap fè maji yo, moun k ap adore zidòl ansanm ak moun k ap bay manti yo, plas yo se nan letan dife ak souf k ap boule a yo ye. Se sa yo rele dezyèm lanmò. Pawòl di Senyè. Aswè a mè byeneme, nou vle pale ou de sa ki rezève pou mechan yo, de sa ki rezève pou moun ki pa vle asèpte Jezi Kris kòm Sovè pèsonèl yo, pou moun lè pawòl Bondye ap pale ki pran de bout koton ki bouche zòrèy yo pou yo pa tande pawòl la, yo pa enterese de pawòl la. E si nou ta vle bay mesaj sa yon tit, nou t ap di, Sa ki, e, e, e, sa ki rezève pou mechan yo. Se sa. sa ki rezève pou mechan yo. E Li di, Men moun ki lach yo, moun ki lach, moun ki nan levanjil ki lach, anvan ki lè yo tonbe, anvan ki lè yo febli, anvan ki lè yo yo pè, anvan ki lè, depi yo tande pawòl Bondye, depi yo ap pale de pawòl Bondye, epi satan fè ap fè yo grimas, epi la menm, yo gentan. pèdi tèt yo, yo gentan pa vle fè travay Bondye, yo gentan pa vle sèvi Bondye. Lè se m di w mè byeneme, lè w wè se travay sa w ap fè travay Bondye, lè w wè dyab la, lè w wè mechan wè w ap fè travay sa, ou wè l ap fè yon seri de grimas, l ap fè yon seri de bagay pou fè w pè. Mè byeneme, avanse plis. Redouble defò. Lè w wè y voye kèk bagay sou wout ou dekwa pou w ka tranble, pou w kite wout levanjil, Redouble d'efò. Pase sak fèm dou sa mè byen eme, depi w wè se pawòl la wap pale, depi w wè se Bondye wap sèvi, ou wè dyab pa kontan, ou wè dyab ap pèsekite w, ou wè mechan ap pèsekite w, konnen ou gon bagay nan ou ki bon. Satan pa pèsekite moun ki chita sou ban legliz tou. Satan pa pèsekite moun ki pap regle anyen nan legliz. Satan pa pèsekite moun pa pèsekite kreten, men li pèsekite kretyen. Se sak fè mè byeneme, an nou mete tèt nou, an nou poze tèt nou sou zepòl nou, nou mete tèt nou sou zepòl nou, an nou poze tèt nou. Pou nou konprann sa kap rive lè nou wè bagay ap vini pi dejenere nan men nou, lè nou asèpte Kris tout bon, lè nou son kretyen tout bon, lè nap sèvi Bondye tout bon, se lè sa nou wè bagay yo vin pi di nan men nou, nou menm lè sa redouble efò nou. Fè plis efò. Fè plis efò. et pale pou Bondye pi plis priye pou pi plis devlope mande Bondye pou l baw zam pou konbat paske batay nap mennen an se pon batay ki piti l ye si chak sal fè ou febli lap pran fòs sou ou lap retire w nan levanjil Mwen konseye nou mè byeneme, piga nou lach, piga nou fè kretyen lach, se pou nou redouble efò nou, se pou nou vin pi fò lè kou yo ap tonbe, epi lè sa a, l ap wè, se pa, se pa yon kreten, sa pa ak yon kreten l annafè, men l ap wè sa ak yon kretyen l annafè. Li di nou, toujou lè n ap kontinye, li di nou, moun, moun ki kenbe, ki pa kenbe pawòl yo, sa se moun ki pa kenbe pawòl yo ap Bondye, Depi depi yo yo yo yo yo te fin di yo konvèti, yo repanti, kon gen yon bagay ki tonbe sou chemen yo, la menm yo gentan bliye sa ki ki ki sa yo te di avèk Bondye, yo gentan bliye ki sèman yo te prete avèk Bondye, epi yo gentan vire deyò a. Yo gentan vire deyò a. Gen menm kretyen mè byeneme ki pa vle di le san de Jezi dife. Gen menm kretyen mè byeneme ki pa vle di aba djab. Dekwa pou djab, dekwa pou satan pa pèsekite yo. Men, lèse m di w, mè byeneme, si t on moun konsa w ye, ou nan erè. Paske depi menm lè ou te di priye pou ou a, depi menm lè sa a ou s on èdmi w ye pou Satan. Ou s on èdmi pou Dyab la. L ap pèsekite w kanmenm. Tan pou w ta ralanti nan Bondye, mete toulede pye w andedan. Kenbe pawòl la. Kenbe kontra ou te fè a. Pa lache i. Kenbe pi plis. Lè w wè bagay yo pi mal, ou menm kanpe fèm. E ap e ki kenbe pawò e ki kenbe pawòl yo, asasen yo, bann Ki pa kenbe pawòl yo. Asasen yo. Bann moun deprave yo. Moun asasen yo bann moun deprave yo. Nou konnen moun deprave. Nou konnen kiyès yo ye. Moun ki aji jan yo vle. Yo pale jan yo vle. Yo pa ble yo pa pè fè anyen. Yo pa respekte Bondye. Anyen pa fè yo pè. Anyen pa fè yo sansib pou yo fè. Sa yo se moun sa yo ki moun deprave, pale jan yo vle, aji jan yo vle, move, movèz konduit. Se moun sa yo ki moun deprave. M ta swete pou yon, nou, pou yon kretyen pa konsa. M ta swete pou yon kretyen pa yon moun deprave. Moun kap fè kap fè maji yo moun kap fè maji yo se e se pou yo sa kapay vin la rezève sam pral di aprè a se pou yo di rezève moun kap bay manti yo ou wè kòman bagay la ye nan bib la li mete moun kap fè maji yo moun k ap bay man e k ap adore zidòl yo ansanm ak moun k ap bay manti yo. Twa moun sa yo menm kote. Moun k ap fè maji menm kote, moun k ap adore zidòl menm kote, moun k ap bay manti menm kote. Mè byeneme gen moun ki ta konnen manti se pa yon bagay, se pa yon bagay ki peche. Gen moun ki konnen manti se yon bagay, gade non Bondye pran plezi ladan, Bondye pa pran plezi. Menm jan y pa pran plezi nan moun k ap fè maji, menm jan l pa pran plezi nan moun k ap adore zidòl, se konsa l pa pran plezi nan moun k ap bay manti. Aswè a, mè byeneme, mwen egzote w, si on moun k ap koute m sou rezo, sou youtube la kelkeswa kote wap koutem nan kite yon moun ki te konn fè maji m pral diw sa ki rezève pou ou si son on moun kap adore zidòl m pral diw sa ki rezève pou ou paske bagay sa yo pa bon pou fè siw son moun kap bay manti tou m pray diw sa ki rezève pou ou. I di ankò, Plas yo se nan letan dife, nan letan dife ak souf k ap boule a yo ye. Èske w tande tout sa m sot pale de yo la, mè byenneme? Ou tande kote plas tout bagay sa yo, moun k ap fè bagay sa yo ye? Nan letan dife ak souf k ap boule yo. Nou konnen sa ki souf la. Nou konnen sa ki dife a. Mè byeneme, ou genyen, w ap pase dwat ou, w ap fè manje sa w ap fè a, yon ti pwent dwat ou pase bò dife a. Ou kouri retire l. Ou gentan santi ou pa ka sipòte l. Gen kèk fwa w al mete l nan dlo, dekwa pou ka pou pou ka jwenn solisyon avè l. Epi, pou ta genyen yon letan dife ki rezève pou ou ak souf souf ki ki souf ou konnen depi pwan dife epi lè fini i vin tounen e bay la depi ou mete nan po kòw i kole a pou bagay sa yo rezève pou ou tout sam sot di la yo e gen dot ankò wi. se sa ki rezève, le tan dife avèk souf, ki rezève, pou nou, epi mè byeneme, pou yon moun rete deyò a, mwen mwen ankouraje nou, antre, nan lach la, vin jwenn Jezi, ou menm kap koute m pa konnen ki kote w ye, Mwen konseye w vin jwenn Jezi. Kèlkeswa kote vwa sa, kote wap koute vwa sa, vin jwenn Jezi paske il lè il tan pou asèpte Kris. Pa di ma gentan konvèti paske ou pa konnen ki lè jou pa w la ap rive. Ou ka di avan Jezi retounen map gentan konvèti. Men lèse m di w mè byeneme, Je se chak kou yon moun mouri se jou pa w la ki rive se Jezi ki retounen pou ou. Chak fwa yon moun mouri paske lè ou mouri ou pa gen ou pa ka e e e ou pa gen souf ankò kap bat ou pa ganyen wale. Men si w pa t gentan asèpte Jezi Kris de Nazarèt, si w pa t gentan fè lapè avèk Jezi Kris de Nazarèt, lèse m di w pral boule nan letan dife a. Ou pral boule nan letan dife a avèk tout souf la. Se poutèt sa, ou menm k ap tande vwa m apre midi a, nan aswè a, mwen konseye w vin jwenn Jezi. Vin jwenn Jezi! Pa di wa gentan konvèti. Pa di wa gentan ranje lavi w. Ou konnen konbyen w genyen w pa konn konbyen w rete. Asèpte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl ou. Ranje lavi w nan levanjil. Ou menm ki andedan ki nan levanjil men ki poukò chanje, ki poukò repanti, ki poukò bay Jezi Kris lavi tout bon Mwen mwen konste yo aprè midi a aswè a mwen konste yo vin jwenn Jezi paske siw andedan legliz se plas ou kenbe pou yon bòkò se plas ou kenbe pou yon manbo pito w te ret deyò a pito vin jwenn Jezi. Vin jwenn Jezi. Asèpte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl ou. Remèt li lavi ou. Nan dènye mo a, li di se la yo rele dezyèm lamò a. Mè byeneme, èske ou prepare pou dezyèm lamò sa a? Lè dezyèm lamò sa, kòman w ap kanpe? Lè dezyèm lamò sa, kòman w ap santi ou? Èske w prepare pou dezyèm lanmò sa a? Èske w gentan fè lapè avèk Jezi Kris toutbon pou dezyèm lanmò sa a? Èske w gentan lave pou dezyèm lanmò a? Èske w gentan prepare? Èske w gentan netwaye? Èske w se yonn nan yo ki gentan renonse, ki gentan denonse? Pou dezyèm lanmò a. Dezyèm lanmò a pap pap fasil. Dezyèm lanmò a pap dous. Men lap dous, lap fasil pou tout moun ki an Jezi Kris. Pou tout moun ki mete de pye yo, tout kò yo nan Jezi Kris. Se pou yo menm. Dezyèm lanmò sa ap bon. Mè byeneme, mwen ankouraje ou. Kote w ye w ap tande m nan, nan lè w ap tande m nan, mwen ankouraje w asèpte Jezi Kris kòm Sovè pèsonèl ou, epi w ap gen lavi etènèl. Asèpte. Pa gen tan ki rete ankò. ti tanp genyen an bay Jezi Kris lavi ou chanje lavi ou netwaye pwòpte lavi ou lèl vini pou pa chante ala egretman pou dat map travay poum pa ka eritye poum pa eritye wayòm syèl la ke Bondye beniw mè byeneme ke Bondye kouvriw ou menm ki tande vwa sa pa neglije pa neglije Si m moute sou rezo a, si m moute sou YouTube pou m ansèn yo pawòl la, se paske mwen vle w sove. Mwen vle w dènye jou pou w pa chante a la egretman. Mè byeneme, ke Bondye avèk ou. ke Bondye kouvri nou ke Bondye kache nou ke Bondye pwoteje nou ke Bondye fè nou fon òl defas ou menm ki pou kò konvèti ke Bondye antre nan lavi ou ou menm ki pou kò fè lapè avèk Jezi Kris ke Bondye antre nan konsyans ou nan lide ou nan panse ou pou asèpte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl ou pou bay lavi ou Ou menm ki andedan legliz tou kap mache e tout tou debò ranmase pyew antre nan Jezi pi fon antre nan Jezi double afen ke o dènye jou pou pa chante ala egretman pou dat wap travay pou pa eritye wayòm syèl la. O Dieu de gras, o Dieu de bonte, o Dieu de mizèrikòd, nou di w mèsi Pè. Nou rann ou glwa pou tout sa w fè pou nou e tout sa w ap kontinye fè pou nou. Mèsi pou gras ou, mèsi pou konpasyon, mèsi pou mizèrikòd ou. Mèsi pou tout sa w ye nan lavi nou. Mèsi difèt ke w te avèk mwen pou m te bay pawòl la. E m ap mande w ke pawòl sa epapiye pou chak moun ki pral koute y Senyè pou l ka fon pou l ka pran konsyans pou l ka chanje lavi l epi pou Letènèl o dènye jou, pou l ka menm kote chita menm kote ansanm avèk ou. Papa avèk nou, se priyè nou priye w o non de Jezi Kris ki vi, ki rèy pou lè syèk e dè syèkl. Bondye beni nou e sonje non an, se sè Antonis Daniel ki te antre lakay ou pou te vin pote mesaj pawòl Bondye a.